Nap salye popilasyon ayisyèn nan e nap salye laprès. Maten an, Maitre Germain Louis an kalite de Coordonnateur de Haïti Demain, nou vle pran pozisyon nou klè pa rapò avèk ansanb de akò ke nou wè kap siyen, pa rapò a ansanb de pak ke nou wè kap siyen enpe patou atravè peyi a. Mesaj Haïti Demain an li klè. e se tou yon konsèy o premye minis Alix Didier Fils-Aimé pou n di ke pèp ayisyen pa nan ni akò pèpè, pèp ayisyen pa nan ni pak pèpè, ni pak kochon. Sa pèp ayisyen bezwen antan k akò, sa ke pèp ayisyen bezwen antan ke pak, se pwoblèm ensekirite ki pou rezoud. Sa ke Ayiti demen bezwen e tan dotre òganizasyon e pati politik serye nan peyi an bezwen, se lòganizasyon de eleksyon onèt, kredib, serye dan le peyi. Se sa ke yo bezwen nan peyi an. Donk sèt kesyon de nèg k ap kouri al chèche ti djòb, de nèg k ap chèche ti manje, sou pretèks ke yo pou yon bagay, pou rezoud pwoblèm peyi an, donk nou zot o nivo de Ayiti demen nou rejte sa yo. N ap di Alix Didier Fils-Aimé. Dessalines mouri 17 oktòb 1806. Jezi Kris mouri plizyè syèk de sela. Men jiska dat yo kontinye ap site non moun sa yo, e moun sa yo yo antre dan listwa. Donk nap di avèk Alix Didier Fils-Aimé li gen yon okazyon an or. Yon okazyon ki pral pèmèt aske li antre dan listwa. Men poul antre dan listwa, gen 2 bagay ke nou vle teni kont, ke n vlel teni kont de yo. Se dabor la rezolisyon di pwoblèm de lensekirite. E dezyèm choz, se lòganizasyon dè eleksyon onèt, lib, kredib dan le peyi. E se sa yo ke pèp la ap tann. Pe enpòt de moun ki pral chèche moso gato, sa yo pa enterese pèp la. Nou konprann yo, yo ka toujou al dèyè ti manje yo. Nou konprann yo, yo ka toujou al dèyè ti dyòb yo. Men n ap di avèk Premye Minis Alis Didye Fizeme, sa pèp la ap tann, e linik bagay ki ka pèmèt aske li fè echèk, se lè l pa rezoud pwoblèm ensekirite an, se lè l pa òganize de bòn eleksyon nan peyi an. Men sèt kesyon ke l konnen ke li konnen l gon boulva devan l, li pral pase dezan, twazan pou pèp lan kontinye ap mouri dan lensekirite, pou moun Latibonit kontinye pa ka al nan jaden yo, pou moun Latibonit kontinye pa ka voye pitit yo lekòl, N ap di l byen konte, mal kalkile. Sa ke nou menm n ap tann nan men n o nivo de Ayiti demen, se dabò pwoblèm ensekirite an pou l rezoud e pou l òganize eleksyon lib, onèt, kredib nan peyi an. Donk se pozisyon nou sa, nou zot o nivo de Ayiti demen. Eske Ayiti demen pa siyen pak la? E si l pa siyen l, poukisa? E nou di sa deja. Sa nou wè k ap fèt la a, sa a se pak pèpè ke yo ye, se akò pèpè ke yo ye. Se de moun k ap chèche djòb, se de moun k ap chèche manje. Men nouzot o nivo de Ayiti demen, sa n ap tann, se nan yon delè tou kout pou ke eleksyon òganize nan peyi an. Se nan yon delè tou kout pou pèp lan kontinye vake ak okipasyon l libreman. Donk sa ke nou wè an la, nou pa siyen l, jan m di w l an la, l pa gen oken rapò avèk rezolisyon pwoblèm de lensekirite, kesyon òganizasyon de eleksyon. Nou wè ke nan akò sa a, Premye Minis lan pa di men kilè pwoblè eleksyon ap òganize nan peyi an. Premye Minis lan pa di Men kilè popilasyon ayisyèn nan ap kavake libreman avèk okipasyon l. Donk, de tou sela, nou jwe o nivo de Ayiti demen, nou pa siyen akò sa a, nou pa siyen pak sa a paske jan m sot di an, sa a se de pak pèpè, se akò pèpè ke yo ye. Eske se envitasyon w pa jwenn ou dimwens ou jwenn envitasyon paske w a siyen? Pozisyon Ayiti demen toujou klè. E m parapò avèk pozisyon nou, nou panse ke yo pa t ap envite nou tou. Nou pa jwenn envitasyon, e menm lè n te jwenn envitasyon, nou pa t a pral ladan l, paske pozisyon nou toujou klè, nou di ke nou menm nou pa bezwen djòb, nou pa bezwen ti manje, e sa nou wè k ap fèt lan la depi sou konsèy prezidansyèl lan, nou wè se de moun ki ta pral dèyè djòb, se de moun ki ta pral dèyè manje. Nou sot o nivo de Ayiti demen, sa nap tann se òganize eleksyon pou nou patisipe nan eleksyon a tou lè nivo. Se sa ke nou menm nap tann. Èske ou panse eleksyon ap fèt pandan ane a? Se sa ke nou menm nou swete. E se sak fè ke nou di avèk Alix Didier Fils-Aimé, si l konnen ke se yon boulva ke l gen nan, li gen devan l la a, enben lap pase nan poubèl de listwa menm jan avèk Ariel Henry. Paske ke sètèn fwa yo toujou panse ke le fè ke yo gen sipò de la kominote entènasyonal yo ka toujou kontinye pase pèp lan nan betiz, le fè ke yo konnen yo gen sipò entènasyonal yo ka toujou pase popilasyon Ba Atibonit lan nan betiz, nap di yo byen konte mal kalkile. Se ki è sèten pou nou, dans un tan trè kou, ke yo òganize eleksyon nan peyi an. Se sa ke nou menm nap mande. Ou se yon aktè politik, ou sou sèn lan, èske ou panse gouvèneman Alix Défi Séré a ka rive reyalize eleksyon, mete sekirite nan peyi a nan yon tan rekò? Avèk la volonte tout è posib. Se ki è sèten, nou menm nou zot onivo de Ayiti demen, tout sa. kap rezoud pwoblèm ensekirite an, nou la pou nou pote sipò nou, nou la pou nou pote apò nou. Tout sa ki kap pèmèt aske de bòn eleksyon òganize nan peyi an, nou menm nou la pou nou pote kontribisyon nou. Donk se ki e sèten, si premye minis lan gen volonte, li ka òganize eleksyon nan peyi an, li ka rezoud pwoblèm ensekirite sa a. Ayiti demen nan opozisyon oubyen ban nou pozisyon yo?
Pozisyon Ayiti demen klè, nou pa nan opozisyon destriktiv. Nou pa nan opozisyon ki pral anpeche moun reyalize sa kap bon pou pèp la. Men nou nan opozisyon a tout sa ki kont lenterè de la popilasyon. Tout sa ki pou anpeche pwoblèm ensekirite an rezoud, nou dan lopozisyon avè l. Tout sa ki kab anpeche ke de bòn eleksyon òganize nan peyi an, nou dan lopozisyon avè l. Donk se sa la pozisyon de Ayiti demen. Nou klè sou pozisyon nou. Si yo ta rele nou jodi a la ou prè pou patisipe nan gouvèneman? E tout gouvèneman ki vize rezoud pwoblèm ensekirite, tout gouvèneman ki vize òganize de bòn eleksyon nan peyi an dan zon tan trè kou, Ayiti demen ap antre ladan l. Men sèt kesyon yon nèg pral di, ou pral pase dezan, ou pral pase twazan, ou pral pase katran, senkan, ou pa menm fikse delè pou òganize eleksyon nan peyi an, delè pou rezoud pwoblèm de lensekirite dan se peyi, nou menm nou pa ladan l, nou menm se pozisyon nou sa nou klè sou li. Mèsi. Ou se moun ki renmen enfòmasyon? Abòne sou chèn YouTube 1100 Madeus la. Lè w fin abòne, klike sou ti klòch la pou resevwa notifikasyon. A chak fwa yon videyo tou nèf tonbe, pataje l tou avèk zanmi w.